Tout objektif ke w vle atenn, premye prensip lan se mete tout sa moun ap di w de kote. Mete tout kritik de kote. Paske sa m si e sèten ke se yonn nan bagay ke w pap neglije jwenn vre. E sitou, si w sou la bòn vwa pou w kòmanse reyalize rèv ou. Kòm nou konn ti prensip la deja se, yap di w ti pawòl la kanmenm, ann mete li an parantèz, yap di w ti pawòl la, humm. Men, sa se pa yon rezon pou w ap dekouraje. Premye bagay la se kisa? Se fokis, kwè nan kapasite w, kwè nan valè w, epi reyalize sa w gen pou reyalize a. Kòman nou ye? Byenvini avèk tout nouvo abòne chanèl lan e byenvini avèk tout fanatik enkondisyonèl emisyon Culture Libre. Se toujou yon jwa pou mwen m pote emisyon sa ba ou. Culture Libre se emisyon ki pase chak semèn. Ke nou mande w pou w abòne, pataje, like e kòmante. E jan ke nou toujou pwomèt li, jodi a nou gen avèk nou yon envite trè trè trè spesyal. Ke nou pral genyen pou nou pale ansanm avèk li, li deja avèk nou sou plato a. Men jist avan nap pran yon ti poz, nap tounen talè. Men avan, nap di w, Culture Libre se yon emisyon ki prezante pa Kervens Clyde Milus, reyalize pa Pakendy Thilias, Teknoloji Entertainment, e Top Blaze Production.

Exactement à votre place. Ne vous déplacez pas, ne changez surtout pas de siège quand vous êtes ça. Culture libre. Jodi a son plezi mwen mwen gen avèm yon gwo potorik gason ki se mèt fèy vèt. Li deja avèm sou plato a, sokivedi ke mwen pa pou kont mwen. Donk ou menm ou pa sipoze pou kont ou. Donk pou sa, ou sipoze pataje, abòne, like e kòmante pou ka fè tout moun nou gade emisyon an. Bonjou mèt fèy vèt, kòman ou ye?
Eske sa vle di si m gwo se ke m anfòm? Ou anfòm.
Mèt Fèvèt, s on plezi pou mwen, s on onè pou mwen m genyen w sou plato Kilti Lib, paske ou s on pèsonaj, non sèlman w pèsonaj piblik ke tout moun e sitou tout timoun renmen e ke s on moun ke m toujou ap gade nan televizyon e ke vwala ke jodi an m genyen l ansanm avèk mwen sou plato a, sa fè m vrèman, vrèman, vrèman plezi. M santi m onore. Bon, mwen menm m ka di w ke depi lè m resevwa apèl pou m pase nan emisyon an, pou m di tèt mwen bon, petèt ke m gen yon bagay pou m di, paske ase souvan gen moun se li ki di fè m pase nan emisyon, si w envite m se ke. Se paske se, se paske se paske w gen anpil bagay pou w pale ansanm avèk nou. Se sa m panse.
Nou gen anpil ti koze ke nou pral pale. Mèt Fèvèt, premye kesyon m pou ou, se poukisa Mèt Fèvèt, poukisa non sa, poukisa non Mèt Fèvèt la, kote l soti, orijinalite l? Monchè ban m ba w blag. M chonje m te timoun, mwen m leve nan vil Okap, sa vle di 4 miray.
M pa abitye avèk pye bwa, m pa abitye ak anyen menm. Epi m peye yon nèg 50 kòb pou al montre m yon ton pye bwa. Se ton pye mang yon kote ki rele Ti Ginen. Okap, tout moun Okap k ap. Gade la konnen ti ginen se de katye epi misye mennenm ale lèn rive misye banm dèyè ok epi lè misye banm dèyè epi misye lagem epim kenbe bwa map tranble se premye fwa map kolo sou pye bwa.
Epi lè misye grate, li menm kenbe bwa misye di, gade misye mesye, ou sanble ak yon fèy vèt sou pye bwa. Jan w kole sou pye bwa. Epi sa fini. Epi lè sa m te gen mwens ke 18 an. Epi an 92, m ap ko-anime yon emisyon nan Radyo Ginen avèk Lòlò.
Epi misye, lè nou rive sou plato a, misye di ban m ti yon bagay byen. Mwen rele lòlò, li rele manzè, li rele bwa gri. Fò pou bay tèt ou non. Fò pou bay tèt ou non wi.
M di mezanmi wo. Ki non m apral bay tèt m la? Pandan sou plato a ankò. Wi.
Misye di bon. M di bon, misye jou lè yo te rele m fèy vèt. Misye pa di m anyen. Epi misye anonse misyon an, konnya nou gen ansanm avèk nou fèy vèt. Epi fèy vèt fèy vèt m te gen yon emisyon m t ap fè ankò apre nan planèt kreyòl moun kòmanse epi an 2010 lè tranbleman de tè an epi m fon spòt kote m ap di moun yo lè sa te gen kolera pou yo k ap toujou konsome peyi epi se nan sal de klas ke m te fè li epi timoun yo di orevwa mèt fèy vèt Tout moun rele mèt fèy vèt m oblije ajoute mèt devan fèy vèt men kòman 2010 a nou jou mèt fèy vèt. Sa ke mwen remake mèt fèy vèt se paske m wè non an li ale avèk pèsonaj la poukisa paske non sèlman ou gen rapò avèk pwodiksyon lokal paske dèke yo di mèt fèy vèt yo wè pwodiksyon lokal. Men m wè non an egzakteman mèt fè vèt ke se non on non on non bon mèt di on non lokal. Eske gon ti gon ti diplis? Non.
Pa gen anyen anplis ke senpleman sa. Se jis lanati ki fè sa. Wi.
Anyen anplis. Wi. Men mèt fè vèt pou n antre nan kesyon orijinal yo se èske w ta fè on ti pale m yo de mèt fè vèt? Mèt fè vèt de de kòmansman jiska jodi a.
Enposib. Paske yon moun ka swiv mwen, e pale de mwen. Men mwen menm, se kòmsi m ap eseye pale de mwen. Paske si w al pale de yo, gen anpil bagay. Mwen menm pa wè kisa m ap di. Paske tout moun konnen w. Tande, kisa pou m ta di? M son gason. M marye. M gen de pitit gason. Youn rele Nduta, lòt la rele Mugambi. Se sa m ka gen pou m di w. Epi, m s on moun tankou a tout moun e m pa santi m anyen an plis an plis ke tout moun. On moun òdinè, anyen. Se sa m ka di w de mwen. Apre sa, tout lòt bagay, se ban m yo ban m yon imaj ke m ye. Men anndan m. Ayi Nikola mèt fevèt. Wi men mèt fevèt mwen gen kesyon ke prensipal ke m vle poze w se eske w manje sèlman pwodiksyon lokal?
Si Ayiti pa pwodwi bagay la i dwe fè pati de manje a i ladan. Ok.
Men
mwen menm m konsome ke lokal menm madan mwen se lokal. Ok men mèt fevèt kisa w panse de pwodiksyon lokal jounen jodi a?
Ayiti, Tè Dayiti, jewografikman kote l plase a, genyen potansyalite pou bay tout Ayisyen manje e pou ekspòte. Nou poko fè chwa pou nou bay tèt nou manje, nou fè tèt nou pase kòm pòv, men se pa vre, se nou afè nou pa bon, men nou pa pòv. Nou ka razè. Men nou pa pòv. Men nou pa pòv. Men sa ke mwen vle mande ou se, jan ke m te di l lan, se ke ou se yon moun dè ke ou di mèt fè vèt ou wè pwodiksyon lokal, donk m ka di ke ou se, ou se pilye pwodiksyon lokal si m ka di sa. Donk lè w wè ke ou ta fè tout travay sa, e sitou ke ou te vin avèk manman doudou ke m pral fè yon ti pale sou sa, ok, e ke ou te fè tout bagay sa yo, e ke ou wè jounen jodi, tankou m ka di ke moun pa vrèman manje pwodiksyon lokal, se pa sa tou non, se paske. yo pa vrèman gen mwayen pou achte pwodiksyon lokal paske yo vann li pi chè, paske nòmalman si n ap di pwodiksyon lokal, yo sipoze vann ske tout moun sipoze an mezi pou yo achte l. Ok, vwala ke yo vann yo pi chè ke bagay ke nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, m ka di ke nou enpòte. Donk, kisa w panse de sa? Premye bagay m ap di w, e fò w konnen sa, santi bon kou ti chè.
M dakò jiska mètna. Manje ke nap manje an Ayiti a se kalite manje top mondyal. Pou pwodiksyon nou an jan ye la, se moun ki rich. rich dan le mond ki ka manje jan nap manje an Haiti pa rapò a sa nou pwodwi. Map pral rive ou kote ansanm avè w, eske ou konnen pou kisa ke korona pa devaste nou an Haiti? Paske inikman. Nou ou genyen yon gwo kantite manje ke nou manje ki lokal. Se pa paske li lokal sèlman non. Paske genyen mineral ki nan tè a. Ou ka pran mineral la sèlman e sèlman si si. Danre a se yon danre biyo. E pou danre a jwenn mineral la, fò se ti bèt ki nan tè a ki manje fè a, ki fèy likid ki antre nan pye bwa a, ki ba w kapasite pou defann kò a kont tout kò etranje k ap antre. Me, Ou konn kisa nou manje plis an Ayiti? Pa di m diri monchè. E, Bon, nòmalman e diri wi. Non. Non. Pwa. Poukisa? Diri kole ak pwa. Marye a kole ak pwa. Bouyon sòs pwa. Ok? Dakò wi. Pwa nou, nou a 80 pousan otosifizan. Ok. Sezon pwa nou an Ayiti lè pwa kongo, pwa kongo, pwa vè tout nou genyen pwodiksyon pwa ok men se sak rive ki fè ke nou gen tout kapasite sa e pou ou ka Reziste kont nenpòt. Ou pa tande lè y ap di konsa, a, mikwòb pou ki touye Ayisyen, Igwe sò, Igwe son bourik. Paske nou konsome lokal. E pi gwa di nou pa konsome lokal non, nan tan mang. E pa manti, wi. Lè mango. Zoranj, kenèp, e fèy. Fèy, wi, wi, wi.
Gade, bon di w bagay. Fig, tout bagay sa yo. Fig, gade, bon di w bagay byen. E. Jou nou deside, nou di, N'a pral fè chèlbè sou latè, n'a pral chante kantamwa nou, nou kapab.
Ok, nou kapab. Mwen menm, m pa gen anyen m pè. M pa gen okenn peyi sou latè ke nou ka vin bat ba devan li paske nou gen opòtinite. Solèy se li ki prensipal bagay ki fè. manje donnen. Dakò, dakò. Men mèt Fèvèt, pou m di w, èske ou pa panse ke, bon, m dakò ak sa w sot di a wi, paske nou nòmalman, ou pale, ou pale pou santan, pou pa pou santan, pou plis an toujou. Men, n ap pran egzanp la klèman. N ap pran yon diferans ant zye peyi avèk zye etranje yo. Nòmalman, zye peyi an li pi bon pou ou. Men malerezman, ou pa ka jwenn ni achte. E nòmalman si li w ta sou e konsome ou pa ka jwenn li achte 1 e dezyèmman achte l lan li chè m dakò sou di ke santiman w koute chè men kanmenm plis son bagay k ap bon pou ou men ou ta sipoze an mezi pou achte l paske li lokal se nan peyi w ke li ye.
Ok m ap al fon ti rektifikasyon pou ou pa gon ze ki pi bon pase yon lòt ze se ze. Koulè a ka chanje paske poul la manje tèl bagay ki fè ke koulè a parèt yon lòt jan. Men depi ou wè sak anndan kokiy la, ke y soti nenpòt kote sou latè, se menm je a. Ok? Konsistans lan ki anndan l lan menm bagay, pa gen anyen k chanje. Se tankou espèm, spèm nan menm si moun nan malad, spèm nan pa malad.
Ok. E.
Kounye a n antre nan ekonomi. Poul nou yo, yo pa pondez, se bòn mè ke yo ye. E gen ras, menm jan tankou wè w pa konn wè gen ras kòmsi ki fè 5, 10 pitit, ou konprann sa m di w? E moun sa a fè anpil pitit. Men gen moun komsi se nan fanmi la yon sè li fè, gen moun se gason sèlman, gen moun se fi sèlman, etc. Se sa ki diferans antre poul nou yo. E nou pa fon elvaj sistematik de poul nou yo, yo pa fèmen yon kote, e lòt poul yo, poul sa nou rele poul pondez yo blanch yo, si yo lage an plen nati, yap pond mwens tou. Ok Men gen sa yo rele bòn mè e pondez Nou menm se bòn mè ke nou genyen Bòn mè ke nou genyen Ok Sa vle di se konsa pou gade li Se koulè sa yo manje le fè ke yo ap manje natirèl ap mache tou patou koulè ze a chanje. Eske jiska mennan ou satisfè de travay ke w fè pou pwodiksyon lokal la? Wi.
San ezite. Nenpòt kote m pase. Mèt yo vèt! M manje anpil. Epi, si yon moun ap manje yon manje ki enpòte, te konn wè mi sere. Depi peyi di m mèt li, mèt li, mèt li! Peyi e mèt yo vèt. Travay mwen fèt. Li poko rive nan asyèt la. Men, sosyete a dakò konsome lokal la, se li ki. Pwen de depa a Ayiti. Lè ke tout moun te kòmanse ap konnen w ok pa rapò avèk jodi an m ka di kòmsi ke sa a anpe bese. Èske se paske Mèt Fèvèk chwazi pran yon ti rekil paske l gen pwojè aveni oubyen se jis peyi an pa ba w opòtinite pou w plis fè toujou pou pwodiksyon lokal? Premye bagay m ap di w, pa gon moun ki te mete m kote m ye a. Pa gon moun ki ka retire m.
Ok.
kondisyon ekonomik yo. Paske lòt te wè m nan, m te gen yon ong ki t ap finanse m.
Ong a pa finanse m ankò, m pa gen mwayen. E dezyèm bagay, apre m fin fè Kita Nago, si m parèt devan nenpòt etranje, m mande l lajan pou m fè kanpay pwodiksyon lokal, mete m sou poto fizye m kòm inyoran, paske m pa ka fin fè yon nasyon mete tèt ansanm. Poun soti lè ziwa rive wanament kounya la poun fè pwomosyon pou ayisyen konsome lokal son blan may mande. M dakò, m dakò. Metem sou poto, fizyem kòm inyoran.

Madi, sa nou vle?
Manman doudou. Paske dèke ou di manman doudou, menm pou m pale pou timoun yo, tout timoun nèt se kontan se manman doudou. E menm m pa ba w manti non, lè m gen yon matant mwen. Lap lave, pandan lap lave lap di, lap chante manman dodo, papa cheri, manman kòmsi mizik la jis son jis son bagay kòmsi kap edel distrèl. Poukisa manman dodo? M gen se, jodi a m gen 58 an. Nan kèk jou la m pral gen 59 an. E. Ase souvan, Ayisyen bliye. Orijinalite yo.
Nou te senpleman vle reveye anndan yo sa yo ye. E reveye Ayisyen nan sa ye a pa difisil non frè m. Kòmsi w panse, kòmsi gon gwo travay fò n met ansanm pou Ayisyen pran konsyans. Blag! I ka parèt ke Ayisyen alyene. epi kouch kouvri ak yon kouch dasye andursi. Il la anndan e mwen menm ka di w m viv, m veki ke Ayisyen pa pran tan pou l aksepte tèt li. Ayisyen renmen tèt li anpil, anpil e jan ou pa ta kwè. Senpleman yo poko rive jwenn fòmil.

Jounen jodi a, Ayiti ap pase yon enpas ki vrèman difisil. Vrèman, vrèman difisil. E m ap tou rive nan kesyon Kitanago an. E Kitanago ki te yon vrèman trè, trè, trè bèl pwojè. E m ka di ki ateri. Men, jounen jodi a, anpe moun ap di ke Kitanago se yon nan pwojè ki, ke m ka di ki an pati detwi Ayiti. Bon moun sa yo se imyològ e yo soufri don maladi ki rele kwomozomisid. Pa di m di plis non.
Donk, a mèt fè manvi w di plis. Paske mwen mwen la m kanpe manvi w di plis.
Se de inyoran ki fòma, ki fòme nan inyorans menm. Se moun. Pou yon moun tranpe y gade nan 2 grenn je yo lè sa te gen Facebook, 1 milyon 500 mil moun ap swiv ou atravè lemond, m ap pale w 2013 wi, 1 milyon 500 mil moun ap swiv mwen pandan 27 jou, ou soti Lèziwa, jodi a m ap pale avè w la, ale nan wout la de Lèziwa a Wanament, mennen yon ankèt mande yon moun si m te bay 5 kòb, tout moun ap di w non okontrè se yo ki banm manje sou wout mande tout moun 2013 2021 ti kras lan men tout temwen yo la yo nan tout lari de lè ziwa a wanament se preske 4 milyon moun ki te nan lari ansanm avèm epi pou w rete pou w di tèt ansanm

Kromozòm se yonn nan antite anndan kò a ki ba w ekilib ki fò. Ok. Isid se lè w ap detwi tèt ou. Sa vle di yo ap detwi kromozòm yo. Kromozòm yo, ok.
Se yo menm menm.
Men, kòmsi, sa se, kòmsi pou, bon, bon, bon, chak kon m tande on moun di yon bagay konsa, m pran rekil m di, ah! Kitanago te nesesè. Paske si. On moun, pèmèt mwen, ki pase lekòl, ki viv kote radyo, televizyon an dirèk, kòm si tout moun ap gade l endistenkteman. Temwen yo la de lèzi wa a Wanament. Epi pou rete. Map ret di w yon jan, banm di w yon jan. Ou wè moun sa yo, se de moun ki viv sou mastibasyon, pandan yo fin mastibe tèt yo, epi moun yo te panse al li lè yo tap mastibe tèt la, yo pran moun sa yo mennen fè tès la ka doktè pou wè si moun nan ansent pou yo.
Ou fin pale mèt Vèvèt. Mèt Vèvèt kòman w te viv eksperyans Kilanagou an? E.
Pou w te fè tout pakou sa, tout moun sa yo soutni w, kòman w te viv eksperyans sa e kòman pwojè a te kòmanse? E Kitanagro, se 2 moun ki viv sa nan nasyon an. Yon mesye rele Jean Jacques Dessalines ki te jwenn onè sa avèk mwen menm, Mèt Fèy Vèt ak ekip la, ki jwenn onè sa depi nasyon sa egziste. Ok. Pou y ap ovasyone w sou 738 kilomèt. San apui leta, san siy kòb ki ke se swa moun anndan peyi a, pa gon moun anndan peyi a ki ka kanpe ki di ke i te patisipe sof nou menm nan ekip la ki te ban nou siy kòb. E kiyès ki fè Erkita Nago la grann mas? E pa gon peyizan ou ka kanpe pou w kanpe devan l pou w di Kita Nago se yon bagay mistik. Paske se lavi yo. Yo konn sa k rele konbit. Ou pa wè se yo ki te fè l? Wi se yo ki te fè l.
Wi se yo ki te fè l. Entelektyèl pa ka fè sa monchè. Paske yo defòme.
Ketotswa fè ki pozitif y ap fè yon je pou yo defòme l kanmenm. Aa bon nèg yo pare nèg yo ap esplike ki kote m soti. Men fòm figi an nèg yo opine sou li ki panse ki ta nago. Inyorans lan si tèlman fò kòmsi nèg yo di se yon dyab ki rele ki ta yon dyab ki rele nago. Pandansetan depi m piti m tande kote n chita la nou pa fè yon pa ki ta yon pa nago. Kounye a la m di an nou fè yon pa ki ta yon pa nago dyab. Sa ke m te di l nan kòmansman, nan entwodiksyon an, se ke nan lavi tout sa w ap fè, tout sa w vle reyalize, premye bagay la se pa fokis sou opinyon moun. Paske opinyon se premye bagay kòmsi w ap jwenn k ap detwi w. Moun nan ap toujou di w tout sa w ap fè a l pa bon, swa ke li di w se mistik, swa ke li di w ke li se ou se pede, w ap jwenn sa. Donk bagay la se de jan ke w vle reyalize sa w vle an, se fokis sou kapasite w, sou, sou, sou objektif ou. Men, Mèt Fevèt, yo di konsa ke yo boule bwa ki ta nan gou. Yo ka boule sa?
Ya boule fizikman sa y te ye a, men Kitanago rès e demè nan kolektivite a. Kitanago.
Epi Kitanago, moun ki panse ke yo te boule bwa, yo transfòme li, sa vle di kounye a la se se yon bagay entouchab. Ou konprann?
E bwa pa te vo anyen ankò non. Se jès la. Se siyifikasyon. Sa y te fè a sèlman. Men, m gen longè, wotè, gwosè, tout bagay. M ka antre nan yon laboratwa, m refè menm bwa a, ekspoze. E lave te tout kote.
Ou konprann?
Se sa ki fè m di w, inyològ. Pou yon nèg chita, mesye, devan yon mikwo, pou kanpe, pou endui yon nasyon an erè konsa. Men malerezman nasyon pa t endyen an erè, paske yo wè se pa yo ki te janm boule l. Sa vle di wè se yon komando ki t al boule l. Sa vle di tout sa yo ta fè pou l te boule, li pa boule. Epi sa k pi grav la frè m, moun nou te ka gen espwa yo anndan sosyete a ki chita, ki kanpe nan emisyon radyo, k ap di betiz konsa. Bon gade yon lè m nan lari, m ap kondi machin an m konsa epi m tande. Atansyon, atansyon, prepare nou, prepare nou, m gen yon dènye nouvèl pou ou, moun ki pi an danje nan peyi a rele Mèt Fèy Vèt pandan m nan lari. Tout moun ap wè w. Ou menm mwen. Pi tout atente, gade, tout moun ap wè w. Non monchè mwen, ou konn kòman m vin nan emisyon la? A motosiklèt. M pa yon kote m pa al. Nèg la anonse moun ki pi an danje. M gen tout emisyon sa yo mete la. Moun yo tout mete la. E lè yo t ap pale, yo te pale avèk fèmte. Yon jou, nasyon an gen pou mande yo kont.
Moman vrèman kritik. Kisa w ap panse de Ayiti, de peyi w la? Paske nou nan yon sitiyasyon ki vrèman, vrèman, vrèman deplorab. Lè w sòti ou antre se di Bondye mèsi. E w nan lari a kè w ap sote. Sa ki fè ke sa w gen pou kòmsi pou sa w sòti a ou konn menm pa gen tan reyalize l. Menm pa menm gen tan fè l menm. Paske w sòti tou an kè sote. Bon sitou si w gen timoun, timoun ou sòti. Omwen lè ou menm ou sòti ou ka kòmsi plis voye je sou tèt ou. Men lè ou gen timoun ou ki sòti nan lari an, kè w ap sote pou li. Sa k pral lekòl. Kòman kòmsi kòman ou viv sitiyasyon peyi a. Sa w panse de peyi an de no jou.
Monchè Bondye bay byen. Wè sa k ap pase nan peyi a. Sa ki anplifye l, se sa yo rele rezo sosyo. Se paske nati nou menm wi.
Pou nou detwi sa ki pozitif avè nou. Se paske se nati nou.
Kounye la, nou gen yon travay pou nou fè. Sa montre nou ankò ke nou bezwen fè yon travay. E travay la pa lòt ke terapi. Terapi.
Pou ki sa terapi nan fè mèt? Mezanmi frè m, ou fè 300 zan esklav. Lè w soti nan esklavaj se fete w ap fete. Men e 300 zan w te fè a? Tout mak sa yo ki anndan w lan, ou pa janm travay pou w netwaye tout veki w. Gade, m ka pou moun kontan w, epi i vini i mande m èske sa ki klè a wi. Wou wi y ap di w klè. Epi y ap gade m y ap di m nwa. Y ap di w nwa. Epi yo di w klè. Kote w twouve bagay konsa frè m? Alòske nou se menm san, nan menm peyi. Esklavaj monchè! Toutan nou pa fè terapi zanmim nou poko nan peyi ok e terapi poun fè a i dur i dur e map baw yon egzanp nan durte a wi frèm èske ou konn gen klou deja wi anba jou anba bwa tout ok lè klou an mi Fò w peze l. Wi, l fè tèt tou peze. Fò w peze klou a. Dakò, dakò. Lè w peze klou a, pandan w ap peze klou a, fò postim nan. Pou soti yon ti bagay blan. E sa yo konn rele e kalmason ou bagay konsa. Wi, fò l soti. E toutan l pa soti, yo pa ka kite w. Pa ka, wi, jisteman.
E ki lè w konn e postim nan soti? Lè san parèt.
Lè san parèt. Depi san pa parèt. Kidonk, e, lè yap peze, se pa moun nan ki di, oh! Immi non! Vini m peze i pou ou! Se pou ki, se pou ki di. Immi, wi.
Men, peze. Ou santi peze l, paske ou pa ka sipòte ankò. Ou pa ka sipòte, e pou otan moun nan ap peze, i di ou pran kè wi. E lap fè w mal.
Ou menm.
Map peze. Toutan yon posin nan pa soti, kalman son pa soti, bliye sa. Ok? Sa vle di, nou gen travay pou nou fè sou tèt nou, pou nou peze pou posfin nan ou byen kalman son an soti, epi san parèt, se lè konsa san parèt, Nou si ke pa gen kal manson anko. Ou konprann sa m di w la? M konprann. Dok Met Fèvèt daprè ou gen espwa pou Ayiti? Bon se konnya la nou ka di n ap yon nasyon? Se nan kawo sa frè m, se nan kawo sa pou n konprann se tèt ansanm pou nou mete ansanm pou nou poze pwoblèm nan vre paske gen 200 zan depi l ap swiv nou. Men nou gen 200 zan, nou toujou ap tounen anwo. Gade, al pran istwa Dayiti. Gade istwa nou, nou toujou konsa, konsa, konsa, konsa, konsa. Nou toujou ap vire, nou toujou ap vire. Bon, nou tounen menm kote a, nou wè. Wi, wi, m dakò.
A monchè, a.
Ka kritik.
Nou nan bon moman. Nou nan bon moman pou chanje l peyi a. Eske lap chanje? Wi fòl chanje. Fòl chanje, fòl chanje men kounye. Men kòman pou l pa chanje? Te gen peyi ki te pi mal pase nou monchè. Bon nou te fè 300 zan esklav monchè. Kounye a la pou nou rive la. Pou w te fè 300 zan esklav anvan w rive soti kote w soti a. Se anpil travay ki te mete deyò wi. Men, mèt Ferret, ou konnen ke menm depi lè bgy fèt jiska jodi an, nou ka di ke Ayiti te bon se detui lap detui. Paske. M poko wè kòmsi amelyorasyon vrèman. Wi
se konsa lap parèt men mande granmoun mande granmoun.
Nou te nan yon sitiyasyon te pi mal. Banm di yon bagay byen mande litali ane 70 yo sa k tap pase an itali ale chikago. Mande sak pase. Tire pye mal.
Lontan mouche. Gade mande manatan.
Men mèt fèvel eske ou pa panse ke son kesyon de leta tou?
Non, si w twonpe, si w panse se leta, m ap di w twonpe w, ou fèk fè yon erè. Se nou. Depi 86 y ap di m leta, leta, leta. Men se pa moun 86 yo k nan tèt leta jodi a non. Se nou kounye a.
Bon djob ak enpi frem. Gen krèm lè w di krèm se kouch anlè a gen krèm lèt
men gen krèm pipi tou wi se sibstans lan ki pwodwi krèm nan wi ou pa konn pase nan kannal epi w wè y fè yon krèm monte se sibstans se pou nou konnen kisa nou ye. Eske se lèt nap fè tèl krèm? Eske se pipi nou ye nou fè tèl krèm? Eske se dlo kannal nou ye nou fè tèl krèm? Se krèm sa yo ke nap mete anlè. Enben, jodi a fò nou poze tèt nou kesyon. Son pwoblèm kolektif. Kolektif, wi, kolektif.
An se pa aza gen elit.
Gen lamas. Mèt Fèvèt, nap pale, nap pale lontan. E, m santi m kontan pou sa paske gen anpil bagay ke mwen m pat konnen. E wap aprann mwen em di sa son onè pou mwen pou m gen ou bò kote m e franchman m pa paske map pale avèw la map ri paske gen moun nan lavi an fòw kotwaye yo fòw pale ansanm avèk yo paske yap anjandre w eksperyans yap anjandre w konesans men Fayette avan tou nap pran yon ti poz wi sa deranje w? Monchè map kontan. Paske nap pale lontan donk gen bagay ke nou pa di toujou.

Toujou abòne avèk nou, ou toujou gade nou e ou toujou kòmante. Jodi an ankò m gen avè m yon gwo motorik gason. Fò n pale toujou. Fò n pale. Mèt Vèvèt, m gen yon kesyon ke m anvi poze w ki depi depi m fèt depi lè m ap sot lakay la m di fò m poze kesyon sa. Nòmalman rad lokal yo vrèman bèl men nou pa an mezi pou n achte yo. Paske yo chè mwen retounen sou sa Paske mwen menm ta renmen mete yon bèl chemiz Lokal Ok Men li pi fasil pou m jwenn yon rad etranje a ba pri Ke rad lokal lan M konprann ke santi bon koute chè M dakò Men eske nou pa ta ka fon mwayen Paske si se nan peyi m li ye Se mwen se li m ta sipoze mete paske lè blan fè rad li li li metel avèk pri pou tout moun ka mete a tèl pwen ke li tèlman metel a ekonpri ke ou menm ki an ayiti a w achtel pou mete donk m ka di an pati wap fè sa yo rele e yon spòt pou blan ok men pou kisa fè ke mwen m paka fè spòt pou pwòp peyi pam akoz ke pwodiksyon nou yo chè. Ok pran yon award yo pou ou moun. nan peyi ke nou rele peyi rich yo, mete yon rad ke se tayè ki fèl pou li, li pa gen kòb pou mete sa. Pou yon moun pa devan tayè ou kotiyè pou pran meziw, mete rad pou ki bagay, ou pa gen kòb pou peye sa. Tout moun kap mete rad se yon machin ki zoom ki di nou tout menm koze. Nou tout menm kote. Nou tout ki bagay. Se yon bagay kòmsi ki vèm taye sou ou. Non.
Se nou kap mete rad. Ou di bagay byen. Jou nou deside fè chèlbè sou latè frè m. Nap fè chèlbè wi. Nap fè chèlbè. Nap fè chèlbè monchè. Bon lè w rankontre ak yon fanm ayisyèn ki di bon ma pral abiye.

Mèche tande Nou gon problem likidite Kom di w la Nou pa pov Nou razè Ok E jou nou deside Bay valè Fè promosyon tèt nou Wap sezi Epi dayè nou pa anpil 11 milyon Tande Tande Top

Epi yap jere tèt yo fè tout. Kounya nou 11 milyon epi nou gen menm sèvo a ke kezwa moun sou latè. Pa jwe ak afè seye non monchè. Demen si Dye ve nou deside nou di peyi se pou tout pèp sou latè kanpe epi anvye nou wi. Bon banm di yon bagay byen. Nou se yon peyi ki gen mòn. Bon nou ap refè chèlbè se mòn nou genyen menm. Mòn nou genyen wi. Nou konstwi an fonksyon de mòn yo. Se pou tout nou patisipe se yon kado bijou. Che, gade. Che met fè vèt dil nan. Peyi an se pou nou li ye. Sa. Li pa pou blan. Blan ka vini, blan ap pran sa n gen yo. Li ap retounen nan peyi l. Se pou nou peyi an, se nou pou met tèt ansanm. Si jounen jodi a n ka nan sitiyasyon n ye an, se pa, se pa leta, se pa blan. Se nou k met tèt nou nan sitiyasyon an. Donk se nou k pou degaje n pou nou retire tèt nou nan sitiyasyon an. Se Ayisyen nou ye, se Ayisyen n ye. Poukisa w ap detwi yon frè parèy ou? Poukisa w ap detwi nasyon w, pwòp tèt ou? Bon lè w fin detwi l, kiyès k ap li? Kòman w pral santi w? Bon, kounye a w pral viv nan yon peyi poukont ou, se mete tèt ansanm pou nou ede peyi a avanse. Se pa blan k ap fè l pou ou. Se ou menm ki pou w met tèt ansanm pou w ede peyi a avanse. Mèt Fèvèt, dènye kesyon m pou ou se. M ap rann ou wi.
O!
Donk dènye kesyon m pou ou nan emisyon an. A! Pale ba lakay monchè! Ou di dènye kesyon pou ou rete nan. Dènye kesyon nan emisyon an pou ou. Se eske ou pa gen pwojè ki, bon m pa di ki ankou ou byen pwojè ke apre apre kita lago apre manman doudou ke wap vin avèk yo. M apèl fon konfidans.
M apèl baw gad yon bagay. Men kamera mete se pou kamera mete e e pou fikse w byen. M apèl baw gad yon bagay. Men yon bagay m apèl di w. Ok ok. Pa fè e tripòt sou mwen. Sa wap gade a, gade sèlman Pou mwen.
Pa kite pèsòn moun wè l. Sèl mwen nan emisyon an kap viv sa. Wi.
Non men fòw konnen lè w nan kilti li p son lòt bagay. Sèl mwen, sèl mwen kap gen chans gad bagay sa. Sa di anpil bagay. Sa di anpil bagay. Tann mwen, m ap al gen pou pale.
Ou gen pou retounen nan emisyon an bro. M di w tann mwen, m ap al gen pou pale. E. Son zen bon wi m pa montre w nich lan. Waw
m wè m gen bagay m wè malerezman m paka pale ansanm avè nou m wè non non m wè m wè konfidans e pa gen youn nan moun la ki di anyen sa rete sekrè e se pou tout moun kap gade menm prepare yo tann gen bagay non dakò.

Sa ret nan tèt mwen. Wè ti jòm ba wouyy rete kenbe ti afè waww. Pa pale pa di anyen bon m tou bèbè. Bon sou koze sa m bèbè. Mèt Fèvèt se te vrèman yon plezi pou m resevwa w sou plato kilti lib. Men avan si gen yon bagay ke w ta va ajoute pou nou yon kesyon ke nou pa poze yon bagay ke w te vle pataje avè nou avèk piblik ou yo piblik manman doudou yo piblik kita nagwo yo se ta kisa ke w te vle di. M pa gen anyen m ap di ankò tann mwen. Antouka sa kouz yo a di la sa malè. Ou montre m li. Chè piblik avwe ke m vreman trè souriyan. M ap toujou souri paske m pap janm sispann di l m gen avè m yon potorik gason ki se mèt fè vèt. Yon moun ke m konn ap wè nan televizyon. Ke m konn ap wè nan manman doudou, papa cheri. M anvi manje vwala ke jodi li ansanm avè m. E m ap di nou tou ke yon bagay ke m sot wè la m se premye. Bon m pap di premye non apre mèt fè vèt. premye, m se dezyèm moun ki wè l e m santi m onore paske gen de chans ou jwenn nan vi w, fò w gade sa gran, fò w gade sa gran. N ap di w ke ou te nan emisyon Kilti Lib, randevou an pou yon lòt emisyon avèk yon lòt atis envite. Ankò Mèt Fèvè se te yon plezi pou m resevwa w sou plato a. Nou gen anpil pale pou n fè, m te kontan sa, w aprann mwen anpil bagay, w se yon papa. Son papa pou mwen. Lè di w papa se pa polis non. Pa sèlman pou pozisyon legal la men w son papa pou mwen paske w aprann m anpil bagay. M te kontan resevwa w. A la pwochèn mèt Fèvèt. M ap tann ou e pa pou lontan. Pa pou lontan. Chak jou dèk n ale randevou semèn pwochèn.